Bon, mezanmi, kote sa prale menm? Pou tande ke e yo kidnape Sisi ki te nan pi lwen ke, ki nan pi lwen ke zye yo lan. Eske ou raple ou demwazèl sa? Hum? Pa gen moun ki pa konn depi w konn gade pi lwen ke zye pou w pa konn sisi. Alò, lè se pa dosye Obed Kiki Joseph ki te touye Eveline Sincère, kounye a se kidnape yo kidnape Sisi avèk pwòp pitit fi l ki gen 17 an. Bandi san move kè yo. Bandi ki pa ki san fanmi yo fè sa. Ki kidnape li. Ann li pòs sa a. Ou tande, n ap tande? Ou raple w si si pi lwen ke zye, yo fenk kidnape l la nan sou zòn sou zòn Bwavèna ansanm avèk yon pitit fi l ki gen 17 an. Ravisè yo mande 500 mil dola ameriken pou yo libere l. Yo gitan rele fanmi an plizyè fwa la yap bay anpil presyon pataje pòs sa pou nou mande pou nou mande liberasyon anmwee humm 500 mil dola demi milyon dola ameriken bon sa resi pi rèd toujou ayy mezanmi. Moun ki ka priye, ki konn priye, ki anndan legliz priye, jan yo konn di a moun ki deyò an, sa w ka fè an, ou ka leve pye w, ok, leve pye w. Paske poukisa, jan m ap gade bagay yo la, bagay yo vin ap vrèman dejenere Ayiti. Bagay yo vin ap pi lèd Ayiti. Lè w panse ke. ou pral jwenn yon solisyon, ou pral panse yon bagay pral rive, monchè, bagay la vin pi lèd. Ensekirite sa, ki lè l ap, ki lè l ap sispann an Ayiti? Ki lè y ap gen yon sekirite ki stab? Ki lè y ap gen, ap gen yon, leta ayisyen ap pran, ap mete yo sou men yo, pou yo sispann Vye bagay sa yo kap fèt nan peyi nou an ki se Ayiti. Poukisa se Ayiti yo toujou ou tande tout vye bagay sa yo? Li bon wi. Lè ton lè ansyen prezidan, an n di ansyen prezidan e Etazini an pase prèske li prèske tonbe la, te di Ayiti se tou aa. Li gen li te gen rezon l. Pou vwazen ki tou pre nou an la ankò tap trete nou de demon, tap trete nou de fatra, tap di nou nou se pi nou se satan yo menm yo se Bondye pou yo separe Bondye pitit Bondye a pitit a pitit a avèk sa a pitit satan yo nou se lisifè ki pa lòt peyi ki te dil non pou lòt jou la yo tap repetel la wi la repiblik dominikèn. Si m pa twonpe m, Ayiti te menm te goumen pou Sendomeng te jwenn libète l. Te, wè, te jwenn libète. Men kounye a, yo, ekonomikman, Sendomeng frape nou fò. E moralman, li toujou frape nou pi fò. Men kounye a, lè ou tande se pa Eveline Sincère ankò ki, si, si. Eske se pou yo ka fè, pou yo ka bese dosye Obed Joseph lan, ou ki fè yo met, yo frape avèk Kiki an, ou byen, se yon verite, mwen menm jiska prezan m poko janm ka kwè. Malgre l gentan pibliye sou tout rezo sosyo, men m poko janm ka kwè. Bagay la lèd. Ayiti, m pap ba w manti. Lè konsa, moun ki gen lajan yo, pap janm antre vin envesti. Moun ki deyò pap janm gen ide antre la vin lakay. Mwen menm e mwen menm ki deyò a èske map map gen ide tounen lakay? Jamè m pap tounen lakay. M ka fè yon pase lakay men m pap tounen lakay. Pou sa kap pase lakay. Antouka, leta ayisyen, prezidan Jovenel Moise ou gen jwèt nan men w. Nèg yo ap pwomèt ou pa janm ka bay fè anyen. Dosye yo nan men nou. Yon jou nap rive, m pap ba nou manti nap anndan lakay nou konsa yap vin pran nou yo kidnape nou. Wi, nou menm Ayisyen. Anndan lakay nou yap antre yap vin kidnape nou paske pa gen sekirite. Ayiti toutouni, Ayiti libre. Ann di bandi ame yo plis an sekirite ke leta a menm pa gen sak fè sa yo gen yo gen pil pil pil pil gang yo ki avèk yo yo te gen pwòp baz yo kap bayo sekirite antouka mèsi mèsi se ti enfo sa m te pote pou nou.